Ou reve jaden, kisa sa vle di? Jaden, An, lè, lè yon moun reve jaden, kisa l senbolize? Sa l vle di? Pou ki. Jaden an menm se vi w menm. Se vi w menm. Lè w reve jaden an, se vi w menm ki jaden an. Se ou menm menm madanm, ou menm menm mesye ki reve jaden an.

Donk ou wè ab lan an donk li gen fòs ou konprann sa m di w lan li byen kanpe e sa ka rive menm nan jaden an tou donk ou wè an li gen dlo ladan donk tout sa yo reprezante vi w menm ou menm menm vi w menm lè w reve ke ou nan yon jaden epi w wè ke jaden an li klotire ok tande byen lè w reve ke ou nan yon jaden non sèlman jaden an anpil epi li klotire. Donk, avèk yon gran miray. Donk, ki sa sa vle di? Sitou pou moun ki nan, alò pou moun ki deja marye yo. Donk, lè ou reve ke ou nan yon jaden, lò ke jaden an li klotire, e ben ki sa sa vle di? Sa vle di ke ou pral epwouve. donk nan relasyon donk pral gon bagay wong donk ki pral pase donk nan relasyon ou men kanmenm wap sòti ladann wap sòti ladann paske ou pral jwenn de difikilte paske ou wè ke jaden an li klotire sa vle di nan sans ke ou rive l klotire a sa vle di li pa yon li pa yon pwoteksyon pou ou paske ou pa gen libète ok donk ou pa gen libète nan jaden an donk ou fèmen ladann. Paske fò w ka move, fò w ka wè deyò, fò w ka wè a dwat ou a goch ou, ou konprann sa m di w lan, fò fò w ka wè limit lan. Men si w gade ke w wè gon gwo miray donk ki klotire jaden an eben nan relasyon w avèk patenè w oubyen madanm ou mari w donk ou pral pral gon evenman k pral pase men kanmenm w ap sòti ladann men kanmenm w ap epwouve kanmenm. Se trè trè trè enpòtan.
Jezi renmen tout tan wi Jezi renmen. Siw reve ke ou nan yon jaden epi wap pwomene nan jaden an tande byen ou reve ke ou nan jaden an wap pwomene ladann enben kisa sa vle di sa vle di ke moun pral temwanye de ou e lavi ou menm pral yon temwanyaj pou anpil moun e moun ki pat konn baw afeksyon yo pral al baw afeksyon Moun ki pat renmen w donk yo pral ba w alò yo pral renmen w donk m redi l ankò donk lè w reve ke ou nan yon jaden donk wap pwomennen ladan l donk ebyen ou pral gen ou pral gen yon seri de temwanyaj tou nèf donk kap al deklannche nan vi w epi moun ki pat konn ba w afeksyon yo pral al ba w afeksyon moun ki pat renmen w donk yo pral renmen w se lè w reve ke wap pwomennen nan jaden an donk se sa li vle di. Jezi renmen.
Siw reve ke wap plante wap plante plant donk nan jaden an ok wap plante nan jaden an kisa sa vle di sa vle di ke ou menm menm wap goumen pou ke ou fè efò ak pwop tèt ou pou ke ou menm menm ou ka jwenn temwanyaj ak pwop tèt paw sa vle di de pwop tèt paw tande byen lè ou reve ke wap wap wap wap wap wap simen yon semans donk nan jaden an donk wap plante Yon bagay kèlkonk, enben kisa sa vle di? Sa vle di ou son moun menm ou menm kap fè efò ak tèt paw menm pou ke moun ka pale de ou, pou ke ou ka jwenn pap jwenn temwanyaj de tèt paw menm. Tande byen mè byeneme, fò nou byen aprann bagay yo, lè nou wè yo, donk pou ke nou pa twouve nou nan dilèm, kòmsi nap ka trakase tèt nou. Pa bliye m di nou ke emisyon sa li rele langaj Bondye. Bondye pa janm pale klè, e Bondye son espri li ye. Donk Bondye toujou bezwen. An pou l pale avèk lespri nou. An pou l pale avèk nanm nou. Donk, trè souvan lè Bondye pale, li pa pale klè. Bondye toujou pale kòde. Bondye toujou pale kòde. E m toujou di l e sa k fè ke disip yo te gen pwoblèm avèk Jezi. Paske Jezi te toujou ap pale an parabòl. E sa k fè ke yo te toujou di, Mèt, men poukisa ou pa pale klè? Epi Jezi te toujou di, Men ki kot sa nou pa ka konprann nan? Ebyen langaj Bondye pa janm. klè, sa k fè ke ou ap bezwen lonksyon, ou ap bezwen gras, ou ap bezwen pwisans pou ke ou kapab ankò dekòtike langaj Bondye. Trè trè trè enpòtan. Fè ke ou nan yon jaden, ou wè jaden an li gen anpil legim ladan, ou wè jaden an gen anpil fwi ladan, donk se wè w wè yo, w ap gade yo, donk san ke w pa pran yo, enben kisa sa vle di? Sa vle di ke ou menm ou s on moun k ap fè anpil efò, ou dwe fè anpil. Pil anpil anpil efò nan lavi ou pouki ou ka reyisi a la fen. Donk lè ou reve ke jaden an li gen anpil fwi ladann, epi ou wè ke ou pa ka pran youn nan fwi yo, tande byen men byen eme, ou reve ke ou nan jaden an, men jaden an gen anpil legim ladann, jaden an gen anpil fwi ladann, men pandan ke ou pa pran youn nan yo, ou pa pran youn nan fwi yo menm, donk se sèlman gade wap gade, men kisa sa vle di? Enben ou son moun donk ou konprann. Ou ap fè anpil efò, ou ap fè anpil efò pou w rive kote li dwe rive a, men a la fen ou ap rive kanmenm paske ou nan jaden an, ou nan jaden an, donk jaden an se destinasyon ou, donk ou gon kote ou prale, men destine tout moun pa trase menm jan, destine tout moun pa trase menm jan, donk kanmenm ou ap rive kanmenm yon jou si ou ta wè ke. ou nan jaden an donk li gen legim ladann li gen anpil fwi donk ou reyalize ke zye ou klè ou pa keyi yonn ladann menm enben ou gen anpil efò pou fè pou rive nan lavi ou donk yo ap rive kanmenm atansyon. Tou lè ou rive jaden an tou li konn senbolize stabilite donk nan vi donk sa pral depan de jan kew reve ou ladann nan an nou kontinye. Ke Jezi renmen nou. Ala m kontan mwen Jezi renmen. Siw reve ke ou wè ke ou gen yon jaden jaden an se pou ou li ye epi ou gade ou wè ke jaden an pa gon fèy ladann ou gade ou wè jaden an pa gon fèy bwa ladann donk ou wè tout pye fwi yo donk yo pa gen fèy nan yo menm ditou ditou ou wè jaden an sèch Enben kisa sa vle di? Enben ou pral soufri anpil, donk ou pral sibi yon pèn, donk kap vrèman vrèman vrèman dwòl, donk kè ou pa pral kontan, dezas pral tonbe sou ou, pwoblèm pral tonbe sou ou, kalamite pral tonbe sou ou, lè ou reve ke jaden an donk li sèch, donk li pa gen fèy ladann, padan ke jaden an se pou ou li te ye, donk ou wè ke tout.

Pou alò moun ki te pwòch ou yo, ke yo pral kòmanse kite w poukont ou, sa vle di gen de bagay wrong, de bagay dwòl ki ankò pral parèt sou wout ou ki p ap fè w plezi lè w reve ke jaden an li sèch, fèy yo fèy yo grennen, yo pa gen gras enpòtans, donk ou pral soufri anpil atansyon. Jezi renmen, alanm kontan. Lè w reve ke. Jaden an li se paw. Tande byen hein, lèw reve ke Jaden an se pouw li ye, ou wè Jaden an tèlman bèl, Jaden an bèl li bèl li bèl pandan ke se Jaden ou menm li ye, se ou ki te plantel, ou wè Jaden an se pouw li ye nan dòmi an, enben kisa sa vle di? Enben ou son moun ki pwal fè anpil siksè. Ou pral fè anpil siksè ou pral beni anpil anpil anpil anpil anpil lèw reve ke jaden lan se pouw li ye donk ke se paw menm li ye ou wè jaden an bèl donk ke waw bagay la ou lala ou ka konprann sam vle di an donk ke jaden an tèlman bèl donk ke li fè kew kontan nan dòmi an enben nenpòt sak tap mal mache pou ou donk ke nenpòt sa kite

Anpil chanjman pral fèt nan viw lèw reve ke jaden an li se pou ou epi jaden an bèl li nòmal li agreyab ebyen se senbòl fòtune. Pale nan liv li poul di li renmen nan pawòl li mwen jwenn anpil. Siw reve ke ou rive nan jaden an ou pa konprann sans jaden an ou pa konprann goch lanvè dwat jaden an kòmsi ou wè tout bagay a lanvè ok nan jaden an wè. Donk ou pa konprann sans jaden an. Ou rive ou pa ka konprann bagay la. Ou twouble nan jaden an. Donk ou pa konprann si jaden an, si l nwè, si l wouj, si l ble, si l jòn. Ou pa konprann koulè l. Ou pa konprann anyen nan anyen. Enben, pa bliye ke se nan rèv. Donk lè w ap fè rèv, lè Bondye ap ba w rèv, donk ou ka wè nenpòt bagay. Donk se yon bagay ke Bondye vle di w. Donk fò w te gen pou w konprann li. Enben, kisa sa vle di? Enben, ki sa sa vle di? Enben, se toujou senbòl pwoblèm. Sa vle di, sa k ap vin sou wout ou an, ou p ap konn ni pye l, ou p ap konn ni tèt li, ou p ap konn ki kote l soti. Se nèk yo w ap wè ke ou pran nan yon zip, ou pran nan yon pèlen. E w ap anvi bay sa k kanpe devan w lan solisyon, ou p ap ka ba l solisyon. Lè w reve ke jaden an li an dezòd, donk ou pa konprann ni pye l ni tèt li, donk ou pa konprann ni goch, enben ni dwat, enben, Fanmi m, sa k pral vin sou wout ou an, ou pap konprann ni pye l, ni tèt, ni men, ni zye an kote l sòti. Se nèg yo w ap wè ke ou pran nan zip. Atansyon!